plezi pou mwen pou m kapab kòmanse. Koze finans avèk Maryde se yon ansanm de ti kozri ki gen rapò avèk ekonomi,

Kòman nou ye? Jan nou konnen l, se toujou yon plezi pou mwen pou m kapab rankontre avèk nou pou nou kapab fè ti koze nou an sou finans. Jan mwen toujou di nou l, Koze Finans avèk Marie-Des, se yon tann de ti kozri ke n ap fè kote ke nou ap abòde de sijè ki gen rapò avèk ekonomi, avèk finans, men patikilyèman finans pèsonèl, sa vle di kòman pou w fè lajan, kòman pou w jere lajan w e kòman pou w bati richès pou ou menm, pou fanmi w. avèk kominote kote wap viv. Jodi an sijè ke nou anvi abòde se ki premye etap pou w fè lè w bezwen bati richès. Nou tout nou ta renmen rich, but kisa pou w fè, ki pwosesis, ki premye bagay pou w fè. E anvan ke mwen abòde pwen sa mwen vle raple nou ke richès pa gen menm siyifikasyon pou nou tout. Chak moun wè richès on fason. Men, nou tout, pou nou kapab bati richès, nou gon ansanm de etap pou nou pran nan lavi nou, nou gon ansanm de desizyon pou nou pran nan lavi nou. E jodi an nou pral abòde premye etap, premye bagay pou fè lè ke ou bezwen bati richès. Men anvan m kontinye map mande nou, tanpri, peze bouton subscribe lan oubyen abone an, sa pral depann de ki konfigirasyon YouTube channel ou, Peze li. Peze li kounya anvan ke m kontinye e lè videyo a fini wa va pataje li avèk yon fanmi, yon zanmi ou panse ke l kapab itil. So, ann tounen sou sijè nou jodi an, ki premye etap pou w pran lè ke ou bezwen bati richès? Premye bagay pou w fè lè w bezwen bati richès se ekri vizyon w. Pran papye, pran plim, ekri vizyon w. Ekri egzakteman jan ke w wè tèt ou an. Nan 5 an, nan 10 an, nan 20 tan, egzakteman jan ke w wè l lan, jan ke w ta renmen viv lan, jan ke w vle viv lan, ekri l. Gen plizyè rezon ki fè pou w ekri l. Premye rezon an se, si w se yon kretyen ki kwè nan Bib lan, tankou mwen menm, m ap di w se paske se yon kòmandman biblik li ye. Pa Pa bliye, sou lè w pran Abakik 2, vèsè 2, Bondye di Abakik, Ekri la pwofesi. Grave la sur des tables afin qu'on puisse la lire couramment. Sa vle di ke li enpòtan si w se yon kretyen pou w kapab ekri vizyon, ekri rèv ou kote ou vle y ale paske se sa Bondye mande nou pou nou fè. Dezyèm rezon ki fè ke ou oblije ekri vizyon ou se paske lè w ekri vizyon ou, lè w ekri rèv ou, li pèmèt ou gen klarte, li pèmèt ou kapab fokis Paske li devan ou, ou wè egzakteman kot ou vle ale an, ou ekri li. E pandan w ap ekri l, li pèmèt ou ka wè egzakteman kote ou vle ale e l ap pèmèt ou kapab fokis sou li. Twazyèm rezon ki fè ke li enpòtan pou a kapab ekri rèv ou, se paske li pèmèt ou ka sonje kote ou di ke ou vle ale an. Donk, sa pral rive dèfwa nan lavi an ke Ou ka fon ti kilbite, ou ka fon, ou ka ale nan yon lòt direksyon, men le fèt ke w te ekri vizyon w, le fèt ke w te ekri rèv ou, lè w pran papye sa w gade l w ap di non, men kote m prale an l pap mennen m kote m vle rive an. E l ap pèmèt ou ka rekadre w, refokis ou, pou w ka pran desizyon ki ap mennen w egzakteman kote w te di ke ou vle ale an. Se 3 nan rezon ki fè ke li enpòtan pou w kapab ekri. Vizyon, Ekri rèv ou. Dezyèm bagay se, lè w ap ekri rèv ou, se kòman w ekri li. Fòk ou ekri li o prezan e fò w mete dat tou. Lè di m, lè m di o prezan fò w pa mete ou ta renmen. Fò ou di men kijan m ap ye. e ou di nan ki dat ou ta renmen konsa. Pa egzanp, ou gen dwa di an 2030 oubyen an 2025 oubyen ou gen dwa di nan 5 an, nan 10 an, men ki jan m ap ye, men ki sa m ap genyen. Ou gen dwa di, pa egzanp, nan dizan, w ap gen yon kay. Epi w dekri egzakteman kay ke w vle genyen an. Ou kapab di tou, nan dizan, men kijan biznis ou ap ye. Ou kapab di tou, nan dizan, w ap vwayaje de fwa lan. Ou kapab di tou, nan dizan, ou p ap travay ankò. M pa konn ki laj w ap gen a lè sa. Sa pral depann. Si w se yon moun ki bezwen E pran pansyon bonè ou gen dwa, sa ap pral depann de nan ki laj ou ye kounya, ou kapab di a tèl laj m pap travay ankò. So fò w byen spesifik nan fason ke ou ap ekri rèv ou an, nan fason ke w ap ekri vizyon w lan. E gen plizyè bagay tou lè w ap ekri vizyon pou w evite. Premyèman, pa kite sikonstans aktyèl ou dikte rèv ou. pa egzanp laj ou, sitiyasyon ekonomik ou, nivo edikasyon w, sitiyasyon matrimonyal ou, dikte rèv ou. Non. Paske, sitiyasyon ou ye jodi an pa dikte kòman ke w ap viv demen. Se desizyon ke w ap kòmanse pran apati de jodi an e ke w ap pran chak jou ki pral di egzakteman kòman vi w ap ye demen. M ap repete l pou nou. Kèlkeswa sitiyasyon ke w ap viv jodi an, li pa dikte demen w. Li pa di kijan w pral ye demen. Se ansanm de desizyon ke w ap pran apati de jodi an e ke w ap pran chak jou, se ou menm ki pral di kijan ke w ap viv demen si Dye ve. Pa egzanp, pa di segon moun ki gen 50 an kounya, pa di a ou gentan fin granmoun e ke ou pa ka nan reve ankò. Non, ou gen 50 an jodi a men ou pa konn konbyen tan w ap viv, sa k pou di w ke w pa p viv a 90 an. So, ou gen 40 an devan w toujou pou w kapab bati rèv ou. Pa di tou, a, se, m pa t fin fè high school, oubyen m pa t al nan kolèj, m pa t al nan inivèsite, Gen bagay ki pa pou mwen non. Pa gen okenn kote li ekri ke w oblije al lan inivèsite pou w kapab bati richès. E la prèv an è byen grann gen yon pakèt moun ki bati richès, lè n ap gade vi yo, yo pa t al lan inivèsite. Ok. So pa kite nivo edikasyon w bloke w pou di ke w pa ka bati richès. E m ap itilize pwen sa pou m fè moun ki fè inivèsite konnen tou. So, se pa paske w t al, ou gen kolèj, ou fè bachelò, ou fè mastè, ou fè doktora, ki di ke w ka bati richès. Non, degre sa w pran an, kòman w pral itilize l pou bati richès. Ok? So, ou gen dwa wè ou menm ou gen doktora, bon, yon lòt moun li pa t fin fè high school, e ke moun sa, Li ka bati richès, men ou, paske li itilize talan ke Bondye ba li. Li chèche imajine, li chèche, li mande Bondye, ki talan ou mete lakay mwen pou m itilize l pou m ka bati richès? E li itilize l. Men, ou menm, ou sèlman rete, ou gon papye nan men w, epi w ap, non. E, nivo inivèsite w pa detèmine fason w ap ka bati richès. Li enpòtan pou w al lekòl, paske mwen, mwen kwè nan sa tou, men. Degre sa w fin pran, se kòman w itilize li pou w kapab bati richès avèk li. Ok. Pa kite nivo edikasyon w blouke w pou w di ke ou pa kapab bati richès. Pa kite sitiyasyon legal ou tou blouke w. Pa egzanp, si m aprann yon moun ki Ozetazini, jodi an ou pa gen papye, Ou konprann ou son imigran ki ilegal nan peyi an, ou byen tou se tps ou genyen, ou byen son green card, sa nou rele se rezidans ou genyen, pa kite bagay sa yo bloke w pou di ou non e m pa sitizen nan peyi an e ke m pap ka fè sa. Non, Bondye mete w la, l mete w pou yon rezon. E kèlkeswa sitiyasyon legal ou jodi an, Sa pa vle di ke se konsa w ap toujou rete. So sa pa ka anpeche w reve, sa pa ka anpeche ke ou wè tèt ou yon fason demen si Dye ve. So pa kite sikonstans sa yo bloke nou lè nou ap ekri rèv nou. Lòt bagay ankò pou nou sonje se ke fòk ou pa ezite reve gran. Gon dam m renmen anpil, ansyèn Prezidant Liberya a ki se Ellen Johnson Sirleaf, M kwè Muhammad Ali di menm bagay lan tou. Moun sa yo zou si rèv ou, si vizyon ou pa fè w pè, sè ke w pa reve ase. Sa vle di ke jan w wè tèt ou an, fò w tèlman wè tèt ou gran, fò w tèlman wè de bagay ki ekstraòdinè pou yo, ke menm ou menm annapre, lè w fin ekri yo, w di kèt èske w fou. E w ko menm pè pale yo avèk moun paske pou moun pa di a entèl fò w al wè yon psikològ avè w paske w fou. So se nan nivo sa ke w oblije ap reve. Reve de rèv ki ekstraòdinè, de rèv menm ou menm ou pè yo. Paske pa met, Bondye pa ba w limit, so poukisa ou menm ou oblije limite tèt ou. So pa ezite reve gran. E lòt bagay ankò m ap tounen sou li, pa kite sikonstans ou jodi an dikte rèv ou. Pa kite sikonstans ou jodi an dikte rèv ou. Pa egzanp, si w se yon moun ki p ap travay pou gwo kòb. Paske mo ti djòb la mwen m pa renmen l paske m pa kwè ke gen ti djòb. Pa egzanp, si w se yon moun ki jodi an se gendwa e nan McDonald w ap travay, oubyen nan Burger King, oubyen se tchetche w ap fè, oubyen se nan Walmart, nan Publix ke w ap travay, pa kite Travay sa yo fè konpa ka reve gran pou di demen si Dye ve biznis mwen, konpayi m ap tèlman gran ke pitit mwen yo pral travay pou lòt konpayi si yo vle paske menm lajan sa lòt konpayi an ap ka ba yo an konpayi m nan ap ka ba yo l tou sou pitit mwen y ap ka ret travay pou biznis mwen. Pa kite tou si jodi an pa egzanp se Ka on moun ou ou lou on chanm ou rete. Oubyen ou poko gen mwayen menm pou lou on chanm ka on moun, se on moun ki ba w on kote pou dòmi avèk pitit ou, pou w pa ka reve, pou w pa ka ekri w di nan dizan, nan senkan, nan kèlkeswa ane w vle an, ou wè ke w gen on kay kote chak pitit ou ap gen chanm pa yo pou yo dòmi. E ke w ap gen chanm ki disponib si yon fanmi, si yon zanmi vini pou yo kapab dòmi. E w ap imajine w ap wè kay ou an egzakteman jan w vle l avèk tout sa l genyen. Yon kay kote se nan televizyon sèlman w konn wè l. So, pa an, pa kite ke le fèt ke jodi an se kay yon moun w ap dòmi pou anpeche ke w wè w nan kay ou a. Pa kite tou, si jodi an w pa gen mwayen pou w kapab pran vakans avèk timoun ou yo, e ke se nan park lan ou ka al chita ansanm avèk yo, achte yon krèm pou yo, achte ti candy pou yo. Pa kite sa bloke w pou di ke ou pa ka di ke nan 10 an, nan 5 an w ap ka vwayaje 2 fwa, w ap vwayaje 2 fwa lan ke w pral nan nenpòt peyi ke w vle sou latè. So, se pa kite ankenn sikonstans jodi an detèmine rèv ou. Non. Paske ou limitless, ou pa gen limit. Bondye pa mete w, pa mete limit sou ou, so ou menm pa mete limit sou tèt ou. Reve gran, reve gran, reve gran. E m ap tann nou nan 5 an, nan 10 an, si Bondye ban m lavi toujou, pou nou ekri m oubyen pou nou rele m pou di, a, Marides, men sa m te ekri nan rèv ou, e se egzakteman sa m te ekri an ke mwen ap viv jodi an. So, ekri rèv ou. Al pran papye an, kounye a. Pran plim, ekri egzakteman jan w wè tèt ou nan 5 an, nan 10 an, nan 20 tan. Epi m ap tann nou. So, m ap raple nou ankò, peze bouton subscribe lan oubyen abone an pou nou kapab wè content mwen, pou m ka toujou prepare kont bon enfòmasyon pou nou. E lè nou fin tande l, share li avèk yon fanmi, avèk yon zanmi nou panse ke l kapab itil. Merci a la prochèn map tann nou bby stay safe I love you bye bye. Se yon plezi pou mwen pou m kapab kòmanse. Koze Finans avèk Marie-Thérèse se yon ansanm de ti kozri ki gen rapò avèk ekonomi,